Bonjou, bonswa, mèzami zentènot, kote nou ye sou planèt la, nou nou nouvèl ane. Mwen, jodi an mwen vle kòmanse pale avèk nou lòt fason, pou m di nou don't worry, be happy. Si m tande mizik Boby map fere kap pase anba anba gawonl sou sa map fè a pase mizik misye an li enspire m pou m di m don't worry be happy menm si bagay yo difisil menm si bagay yo parèt dwòl fò n toujou ri fò n toujou kontan avan m kontinye pale. Gon vèsè nan bib lan ki enteresem dim sa pou nou rete kontan besimpra si map chwazi yon tèm ebrayik map di besimpra rete an jwa vèsè sa di swa san krent kar je suis avèk twa.

Nou wè n ka manje, n ka bouje, nou ka wè ak zye n, nou ka pale, nou ka al nan twalèt pou n fè bezwen nou, nou ka touche, nou ka tande, nou ka wè, nou ka pale. Fò n di mèsi, mèsi le mèt de linivè, le mèt di mond, mèsi HM, mèsi le senyè. Nou pa bezwen pè. Nouvèl ane sa a, dan lapriyè, lapriyè de minwi, de rassot, rassot la son tèm ebrayik li ye, priyè nannuit, aprann leve nannuit pou n priye. Lè n priye nannuit, Jounen an pap gen pwoblèm ladann Don't worry be happy Nap tann ane sa pou Bondye gide n Lè n leve si n pa gen yon bagay pou n ri fè grimas a tèt nou Antre nan douch nou Pwopòz nou se chantè Pwopòz n ap chante Bob Marley Pwopòz n ap chante E e e e se mindyon an pwaz nap chante e yon atis ke n renmen chante mizik ke n vle pou n ka kontan se le tan ke w pran pou w ap reflechi sou pwoblèm le tan ke w pran pou w ap boude sou moun w ap vyeyi tèt ou pou gremesi donk chache ri pa okipe moun pa tande moun viv vi nou Ane sa a se yon ane, se sou lapriyè. Lit bo de dout, se yon tèm ebrayik ki siyifi izòlman. Aprann izole nan yon kwen pou nou priye. Aprann pase mizik pou kont nou, fèmen pòt nou, tonbe danse, gouye, m pa konnen, gouye kò nou, sekwe kò nou, Chante, danse, fè sa n vle pou kont nou, bay tèt nou lajwa. Pa kite tristès pote n ale, paske tan yo difisil. Sof ke tout sa n ap fè, fè l an koneksyon avèk lavolonte de Dye. Ke librabit nou an, nou genyen pou n fè sa n vle an, ke Dye pran plezi ladan l. Pa koute moun k ap di w mizik sa a pa bon, e mizik sa a pou w tande, e dans sa a pa bon, e dans sa a pou w tande, e dans sa a pou w danse. Bby happy don't worry aprann rii aprann rii pa okipe moun pa okipe moun pou wap boude ou pè demen pa konn sa pral rive demen demen pa regadew a chak jou sifi sa pèn le landemen aura soin de lui mèm pèn jounen an sifizant. Sa kap pase nan jounen an sifizan. Ou pa bezwen ap panse pou demen ankò. Don't worry, be happy. Boby Mac Ferrer ap di bagay sa la, so m kontan pou m tande l, m pataje l avè n. Men m konn rete m danse pou kont mwen, m fè tèt mwen grimas pou kont mwen. M poko Jesifra, m poko whatever sa li a. M pa okipe moun, m ap viv. Don't worry. So, lè w kòmanse ap reflechi de sa kap pase demen, w ap pot maladi bay tèt ou. Paske menm jan m ap travay lopital, m ap gade moun k ap manje. Tube nan nen yo yo gen e bò vant yap pouse tube yap gave yo so nou pa gen problem sa don't worry be happy bay Bondye glwa di misye mèsi chak jou menm si ou poko wè dil mèsi chak jou so si ou ta gen tèt fè mal pye ou pa fè w mal di mèsi pou pye k pa fè mal ou ta gen zye ou ka fè w mal bouch ou pa fè w mal di mèsi pase bouch ou pa fè mal chache yon bagay kanmenm pou di misye mèsi chak jou. Don't worry be happy pitit ou an sante Don't worry ou poko ka peye ipotèk la Don't worry ou poko ka yon kay pou rete Don't worry timoun poko ka al lekòl Don't worry be happy So rete nan koneksyon priye nan nwit leve nan nwit pou n priye So lè nap fè priyè nan nwit sa pa bliye fè 3 bagay ladan l Nap di misye mèsi Nap konfese fot nou a misye paske misye konn kisa n gen lakay nou kòm pa bon Epi nap mande misye yon bagay ki nan volonte li. Epi aprann bay pòv la sedaka. Sa rele sedaka an ebre. Paske lè w bay pòv lan, sa vle di ou fè jistis. Ki jistis ou fè? Ou di Bondye ou ban mwen, gon lòt ki pa genyen, ban m fè ekilib la. Epi a se nivo w pwoteje w. Pa bliye priyè nan nwit. Priyè nan nwit, leve nan nwit priye. Pandan somèy la dous nan zye w, leve priye. Desann atè a, di misye. Jounen an pral kòmanse m pa konnen l paske son priyè son priyè fakiltativ li ye priyè de lanwi se tankou pèp jwif lan ki te sòti lanwi an Ejip pou l te pran dezè la donk priyè nannuit lan li kreye lejou paske lanwi presèd lejou si pa gen nuit p ap gen jou donk si w pa fè priyè nannuit lan jounen w p ap bon don't worry BAP chante danse tankou menm menm m ap pale avè n lan wè m ap bon ti bagay pou m di don't worry BAP mèsi Bòn ane 2019 M swete ke bagay yo chanje pou nou Ebyen m pral kòmanse M gen lòt sijè pou nou Ou ka konprann Donk Don't worry Be happy Pa pwomonnen Pa pwomene rega enkyè ou pè So moun bò madichon ou pè Madanm kite ou pè Mari kite ou pè Zanmi kite ou pè Waww M byen ba sa Don't worry men So si w wè rive nan vi w e paske l te la pou l rive, si w wè fè nwa sa nan vi w se paske konsa l te ye pou l ye, epi nan fè nwa sa pot limyè, pa gen fè nwa k pa gen limyè ladan l. La ténèbre est porteuse de lumière don't worry, don't worry, be happy, danse, fè sa w vle ak dans ou, fè sa w vle ak kò w, depi w pap manke Bondye dega, don't worry, be happy. Avèk tout fanmi m, tout zanmi m, Patou dan le mond zanmi New York Haiti Canada m di n don't worry be happy Jesus in the control Jezi Kris nan kontwòl se mèt se le mèt Jezi ke m renmen nan modèl nan fason l esplike kòman pou viv avèk moun. Sou mèt m pa negosye mèt sa m pa negosye mèt sa se te mèt ke map swiv tout kote sou li li gen kapasite li te vini avèk modèl kòman pou n viv kòman pou n avanse bon pa konkou potestan lòt moun lòt relijyon petèt ka konprann li mwen je konprann se te mèt nou pa ka jwa mèt sa jezi kris se yon gwo ansenyan li pa gen ansenyan kankou l sou latè ke latè te ka konnen don wè wi biyap e gen lòt. Sèvitè m konnen tou m konnen Rabi Nanman, Rabi Nathan tou se 2 jwif kap eseye fè n konprann Tora, kap eseye fè n konprann sa kap pase anndan bib lan. Don Henry BAP Don Henry BAP ou santi w pa bon jodi a? Etat ou ta fè w mal? Lestomak ou ta fè w mal? Ebyen pati k pa fè w mal la di Bondye mèsi pou sa. Salè w la twò piti? Men di misye mèsi kanmenm pou salè a ke l ba w parèy. Epi li menm li va ogmante l. Aprann di mèsi. Aprann di zanmi w mèsi. Aprann di mari w mèsi. Aprann di frè w mèsi. Aprann di pitit ou mèsi. Aprann di mèsi! Kiltive sa lakay nou pou n kapab kontan. Lè n pa di mèsi, n pa janm satisfè. Bondye pap fè anyen pou nou. Don't worry, be happy. Leve nan nuit priye. La prière de minuit, le ras saute. So priyè sa, so priyè sa, pa gen moun ki ka fè nan, pa gen anyen ki ka kanpe devan priyè sa. Priyè nan nuit. M di nou sa. Bonne année. M ap vin sou nou aprè. Yon lòt sijè. M renmen nou. Ede m avanse. M pataje sa m santi avè nou. M pataje jan m konprann li avè nou. Mèsi. Don't worry. Be happy.